Sispann pale moun mal. Sispann fè tripotay. Si w se gason pi mal pou ou. Si se fanm ou ye chèche yon bagay ou fè, chèche yon liv ou li. Sispann kritike sè w la, kouzin ou an, matant ou, manman w, bon zanmi w la avèk yon lòt moun, avèk yon etranje, e fanmi w li ye. Sispann pale moun mal e madichon ap rale sou ou. M pral ban nou on egzanp. Nou janm wè moun kap pale moun mal ap viv byen? Ou pa wè yo toujou ap struggle? Ou pa wè yo toujou ap lite, yo toujou gon pwoblèm ki pa janm gon solisyon? Yo toujou ap plenyen? Yo toujou mizerab? Yo toujou sal? Si yo pa sal, yap fè bagay ki pi mal ke moun yap pale mal la? Mwen di nou sa byen. Pale moun mal se madichon moun nan ap retire sou ou ap met sou tèt ou. Sitou pou moun ki legliz. Si lang ou twò long koupe ladann men ou pa ka gen lang konsa men. Olye ou pale moun nan mal ede l. Moun nan ap gon pwoblèm li gon mizè ok. Li gon bagay ke l ap going through. li gon bagay ki ka pase sou li. Li tèlman pa ka santi, li pa ka kenbe ankò, li rele w li di w men sa k ap pase l. Kay la bout sou li. Ou menm wa rele yon zanmi l, menm kay li, li pa ka peye. Kòb lekòl timoun yo bout. Menm timoun lekòl, depi lekòl timoun yo li pa ka peye. E pa mechanste sa ye? Pitit depi maten m pa manje non, sa w fè? Ou ba l manje. Ou take care l. Ou ede l. Apre sa ou menm ankò ap di konsa ah m pa menm ka manje non. Dènye fwa l te vin lakay la e mwen l te ap vin plenyen ban mwen. M fè yon ti manje m ba li. Mwen m pa renmen sa non pou moun pa ka manje ou granmoun epi se granmoun w ap vin chèche pou w vin ede w. Pase se zanmi l ou ye, sa te ka rive w tou. Si w poum ou fè yon aksidan la ou pa ka fè anyen. Se byen ou te konn ap fè yo k pral tounen tankou w tou. Mwen menm mwen di sa m pa kretyen. Men m toujou pran anpil egzanp sou bib pase m renmen li bib la. Pase gen bon bagay nan bib la, pa tout bagay m pran nan bib la m kwè ladan l. Tankou wap vin di m konsa ke lè w esklav, se yon bon esklav ou ye ou pral nan paradi. Yon esklav pa sipoze derespekte mèt ou, sa se pawòl ras li ye, li pa egziste. Pa t gen moun ki te fèt esklav. Men nan Bib la di konsa ke lè w fè yon bagay byen pou yon moun, pa anonse l avèk twonpèt deyò a menm. M di w sa, ou wè si w gen yon pwoblèm, si w se yon fanm ki bouzen, ki gen je toupatou, ou bezwen ale retire madichon w mete l sou yon lòt moun, al di l yon moun sa, yon moun ou konnen k tripotay. Mwen m dèfwa lèm gon defo. Son moun ki entèlijan wi ki dim sa. Gon pastè ki dim sa. On nèg ki pastè wi. Li di si wè gon malediksyon, gon bagay ki ap anmerde w. Ou gon pwoblèm, ou gon adiksyon. Ou gon vye bagay ke w pa janm ka kite. Nèg kap bat laponyèt nan twalèt yo maten midi swa avèk jounal. Medam kap bat la ponyèt nan twalèt a vibrator ou vle kite la ponyèt ou paka kite la ponyèt tout sa ou fè pou kite la ponyèt la ou paka kite la ponyèt la al di yon moun ki renmen fè jouda ki renmen pale moun mal sa ou konnen depi ou fin dil sa li pral pale moun mal li pral di ou li pral pale ou mal se gade ou gade wap wè bagay la kòmanse prale wi poukisa pastè a di konsa poukisa ou konprann lè yon moun fin konvèti nan legliz mwen li fon peche Mwen dil konsa poul mete tout denonse denonse tout peche deyò a pask depil ret anndan ou pap ka ou pap ka fidèl avèk Bondye non e pou metel deyò koulye a pou lòt moun ki jouda al pale sa pou tout peche sa yo pou tout malediksyon sa yo tonbe sou moun sa yo ou tande apresa gon nèg ki etidye liv kabalistik on nèg ki mistik li ye misye di ou wè lèw gon pwoblèm kap baw pwoblèm anpil ou santi son bagay ki ou pata sipoze fè li son wont li ye pou ou nan sosyete a. Di yon moun ki jouda sa. Misye di kwa bon, gen moun gen bagay nan mond lan menm, gen espri nan mond lan ki pa vle fè w byen. Pou moun, pou w ka wont, si w gen yon bagay byen, si w gen yon bon bagay pou w fè pou moun nan, pa pale sa anvan. Pa di okenn moun li, yon nèg fè l. Ou wè jan sa pa bon lè yon nèg tripotay? Nan pwen ti fòm bouzen konsa, e sa w ap di? Maten midi wap kouche madan patnè w la wi menn. Nan pwen nan pwen nan pwen ti fanm bouzen konsa wap di sa antan kon fanm epi wap kouche a madan marye moun maten midi swa moun pa konn sa mou menm wap fè pi mal li menm lap nan lari lap li bouzen lap fè bouzen an pou kòb oubyen lap lap kouche avèk ti jèn jan ou menm se madan marye se mèt se se se mesye marye moun sèlman ou kouche avè yo pale moun mal. E sa fè yo di kon depi wè yon moun lap plede li wèl pa renmen lè yon moun fon bagay veyel li nwa esa lap fè paske mwen menm tou sa te gon te gen yon gouvènè nan new york ok ki rele spetzer Misye pa vle wè bouzen aje menm depi se yon bouzon ye nan lari a lap fout arete w li fout ou nan prizon depi se bouzon ap peye lap arete w pou soliciting a prostitute sa vle di w peye yon fanm pou kouche avè l ou vin tounen w sex offender wap tande mwen misye pa vle wè moun kap fè bouzen menm misye pa vle wè nèg kap peye bouzen yo kisa k koz li pèdi djòb li yon bouzen wi nan bouzen yo kenbe l wi Yo kenbel nan otèl la an bouzen. Yon moun ki nan New York la dim mantim si wap gade la. Yo kenbe nèg moun nan nan otèl la avèk bouzen poukisa tout ap kritike pale bouzen mal pa vle wè bouzen aje pou sa nan sa yo kenbel. Aprann kontwole lang ou, aprann kontwole mind business ou. Yon moun vin di yon pawòl yon nèg bliyel. Lap edew pa pran madiksyon malediksyon mete sou ou antre lakay ou made pitit ou ap pran malediksyon tou lèn nan legliz pa al pale moun mal pa al fè tripotay malediksyon nap met sou mou sou tèt nou avèk pitit nou mwen mdi nou sa depi nou gon malediksyon sou nou nou gon bagay kap bann pwoblèm nou gon vye adiksyon nou renmen pran afè moun nou renmen vòlè nou visye oubyen nou gon vye razè kap bat nou chèche yon moun ou konn nan legliz la nou konnen ki tripotay anpil bal tout sa kap pase lakay ou nèt. Debarase w de tout vye adiksyon yo. Ba li, epi li menm, la pral di moun sa, lap pran tout chay ou a pote pou l sou do l. E sa fè moun kap pale moun mal pa janm anyen non. Pa janm anyen ditou. Pase yo pa gen anyen pou yo fè. Pandan lap pale w mal la di konsa w razè. Ou janm wè moun kap di w, a nan pran nèg razè konsa, ou moun ki gen kòb. Moun ki gen kòb pa pale w mal. E li pa vle konnen pou li pa vle konnen sil gen kòb? Li pa nan al di moun ou pa gen kòb. Si yo konnen pa ekzanp yon moun ta konnen li gen kòb, lal pale w mal lal di a nan pwen nèg razè konsa, moun ki konnen ap di a mwen ede nèg a men mwen gen kòb. Ou wè se moun razè ki pale moun mal kap di lòt moun razè tande. Nèg ap joure razè li pa menm ka peye bill li. Moun kap pale moun mal pa kanpe sou an yon pima kon kokorat menn. Son moun pou evite. Menm depi m konn yon fanm jouda ou te mèt te madanm mwen map fout kite w. Depi m konn yon nèg jouda m pa benyen konn kisa w te te mèt te frè m ou te mèt te zanmi m pap fout pale avè w. Pale moun mal twòp. Pa fè moun, moun ka, depi se moun kap pale moun mal, pa fout fè yo konfyans. Pa kite yo vin lakay ou. Moun nan konn tèlman jouda dèfwa. Si w prete atansyon, ou ka wè moun nan se yon tripotay li ye wi. Ou ka wè lè moun nan nozy wi menn. Oh kay sa wap viv la konbyen kob nou achtel oh oh el wo lwe el wo lwe evre met met kay la e on jèn moun li ye hein evre oh se achte w achte kay sa kisa w fè pou viv mezanmi ou jèn pi gade drog wap vann non hein alon moun ap pale avèw konsa ou pa gentan konnen son jouda moun sa ye ou pa gentan konnen son FBI moun sa ye.

Depi se moun kap travay nan leta, depi se moun ki avoka, ki se prosecutor, procureur, ki se juge, tout moun sa yo se jibou jouda yo ye wi. Men se sèl moun pou evite, pou pa al di afè w. Se moun kap travay ansanm avè w menm kote. Non. Map pale w de legliz, yon vwazin, yon vwazin, yon vwazen ki jouda ou ka al di l avè w. Depi w nan travay, depi moun nan se jouda l yo toujou ap pale anpil, pa fè l konfyans. Mwen menm ou wè la a, yon lè m tap travay yon kote, ok. Yo peye byen. Ou konn sa yon nèg rele m li di m? Misye di ou wè kote w ye a menn. M wè w entèlijan anpil paske yon nèg vin la se ou yo pran kap di nèg yo men kisa pou yo fè. Pran pòz ou toujou prese. Si w nan brek ou pran yon liv w ap li. Pa nan rans griyen dan avèk okenn moun. Ou toujou move. W ap kenbe djòb sa a pou yon bon tan. Tande! Depi w nan pale avèk moun la, pale anpil la, ou pral fè tripotay la, fè w pèdi djòb ou an. Tande, paske pa yon moun ki renmen moun nan travay. Moun k ap travay ansanm avè w, e pa zanmi w li ye, pa fè yo konfyans. Se tripotay y ap fè. Se tripotay yo pral fè pou yo ka fè w pèdi djòb ou. Pa fè moun sa yo konfyans se jouda yo ye se sèl moun pou evite pou pa di afèw moun kap travay menm kote avèw coworker nan pwen moun yo jalou konsa nan pwen moun yo egri konsa youn pa fè lòt konfyans on pakèt moun mizerab poukisa wal fè zanmi avèk moun sa lap pale avèw lap baw blag fòw bliye pou al punch fòw anreta li wè w nan lari ey epim pale w pitit kote w prale konsa w prese konsa vini. Mèt travay la gen dwa zanmi l li ye men lap fè w anreta pou w ka revoke w pou yo ka mete zanmi yo. Se chen manje chen wi bò isi Ozetazini. Nan nenpòt peyi w ye a depi se yon moun wap travay pa fè l konfyans. A mwens ke se yon moun ou grandi ansanm avè l, ou wè se yon bon patnè w t al nan lekòl ansanm avè l, ou konn pèsonalite l. Men depi w jwenn moun nan travay la, lap ba w blag, pran pòz ou pa, kenbe liv ou nan men w. Monche mwen pale avè w, ou toujou aple frè m, m gen bagay map fè la, m se yon nèg ki renmen li. Konprann e pa fòt mwen gason ban mwen fokis la pase m gen bagay ke map travay sou yo konprann lèm gen tan ma pale avè nou yap respekte w enben nèg la te dim sa m te fè sa vre m konnen m te dire nan djòb la anpil e mwen ki te kite wi se aprè ap vin konnen misye son nèg misye te nan prizon li di konsa lè w nan prizon si w vle fè prizon w byen pa janm nan bay blag avèk moun ou paka nan prizon pap fè moun konfyans ou pa gen kriminèl toujou kenbe w liv nan men w pa gad moun nan je. Ya panse son moun fou ye. Depi se moun nan fou son moun kap li tout tan, tout moun pa moun ki vle pran pa ansanm avèl. Se prizon ou vin fè. E pa relasyon ou vin konstwi avèk moun. Sitou lè ou pa ton nèg ki kriminèl. Wap pase mizè anpil anba sa nan prizon an. Tande. Piga ou fè moun konfyans nan vi ou. Pase pifò moun se jouda yo ye, m pa vle fè anyen pou tèt yo. Kritike w pale w mal epi yo gendwa pi mal pase w. On lè m fè espre gen youn nan lè m fèk achte nan kote m achte kay la m fèk achte kay la epi m soti gen youn nan vwazen m yo Ki parèt sou mwen. Oh! Ki kay kay sa ye la? Son kay, son flip li ye? Son kay nap eseye ranje pou nou vann? Oubyen kisa li ye la? M di, non mèt kay la ban mwen, ban mwen travay ladan li. E sa m fè, depi m fin travay ladan l, kou, kou l antre, ou konn li ban m kote pou m rete. M rete nan yon chanm. Epi, si gen yon pwoblèm nan kay la, mwen menm m toujou travay ladan l. Epi, kounya la, kou l achte yon kay ankò, map vire. Mal, mal, mal rete ladan l. Premye fwa wi paske mpa renmen bay mpa renmen moun konn afèm menm sitou lèm fèk vin nan zòn misye mache di tout moun nan zòn nan ou wè ti patnè sa ti patnè nwa sa on restavèk li ye wi sa avèk mèt kay la li rete kay la pa pou li non ap travay nan kay la epi yo bal on kote poul dòmi vagabon an mwen mpanse se te kay li wi ou konprann epi nan kay la ou pa janm wè okenn lòt moun ladann. Em gen yon fi nan kay la kap viv avè mwen. Anweyy do fi a ki mèt kay la. Gad yon nèg bagay konsa. Nèg ap gade m avèk vizaj dwòl sitou pou moun blan yo. Pa janm konnen se mwen ki mèt kay la. Anyen ditou. Epi yon bon lè te gen yon pwoblèm sewer. Sewer a sa vle di ke. Se lè ou gen twalèt lakay ou epi se la tout bagay ale nèt. Se yon bagay tankou m te ka di w ki pou se la tout bagay ale nan lanmè. Se yon liy li ye pou tout vye matyè fekal, tout vye lè moun nan irine, irin, tout vye bagay ale nèt ladan l. Dlo lè w ap lave nan kitchen ou, se la souwè a, yon souwè line kal nan lanmè, se dlo sa yo ki al yo clean, y al bagay. Ok epi nan zòn kote m ye a County an nan zòn nan kote m rete a yo gen yon yo gen yon easement easement lan sa vle di ke gen yon sewer ki nan backyard mwen sa vle di ke se la pou yo pase si yo gen yon pwoblèm Epi menm kote a, misye gen yon pwoblèm e nèg ki gen, nèg ki vin ranje bagay la di konsa ke, eskize m wi la, m ta renmen antre, nèg la pa menm konnen m non, m ta renmen antre nan dèyè kay sa la wi la, men yo di m konsa mèt kay la pa la, konnen mèt kay la ye la? M pa pale avè yo, m di non e mwen ki mèt kay la wi. O se ou menm? M di wè, e mwen ki mèt kay la wi. Ou mèt pas ou ale lòt bò a la. Epi pandan nèg la fin ranje bagay la, kounya la misye ale tounen l di Kwan ke ah m gentan jwenn yon ok wi la pou m ale nan main sewer a pou m al ranje kote pou m al ranje pwoblèm ke w genyen an. Misye di bon mèt kay la pa la, kòman w fè antre anndan la, kiyès ki ba w la? Li di non patnè sa se li ki mèt kay la wi. Apre de twa semèn, ou konprann, m al nan mail mwen, m ap pran mail mwen, m wè ap pase. Good morning neighbor! How are you neighbor? Kòman ou ye la neighbor? Vwazen kòman ou ye? Sa ou te panse a e pa t sa. Pa janm kite moun konn afè ou. Sitou lè w fèk vin nan yon zòn. Kite yo konnen w. Si w ta gen malòt, w ta gen mwayen pase yo menm. Mete w pi kraze. Pou w ka konn fòkè a. Pou w ka konn esplwatè a. Pou w ka detekte ti sousou a. Pou w pa janm byen ansanm avè l. Nèg ou wè ki ap res yo la krenmon w lan. Pandan l panse ke w pa t kanpe sou anyen. Sa nèg sa w kenbe tande papa. M ap ban nou bon teknik la. Evite vye tripotay sousou yo.